Bonjou, bonswa! Jounen jodi an la, Ti Koze sou Vodou antre lakay ou pou l vin fon ti chita pale avè w sou yon sijè k ap di kòman pou nou aprann pran responsablite nou. Men avan sijè a devlope, m ap kite nou konnen Map salye tout sponsor m yo avan, tout moun kap banm love yo avan e Jiji Variété Store kòm yon gwo gwo moun kap ba nou love nou pata ka pa salye l. Ebyen jounen jodi an mwen antre lakay ou pou m vin kite w konnen pèp ayisyen li lè li tan pou nou kòmanse pran responsablite nou. Kòman nou pral pran l? Nou pral pran responsablite nou Apre poz la, Ti Koze sou Vodou ap tounen. Ti Koze Vodou se tout enfòmasyon nou dwe konnen sou valè ak kilti lakay, ak pdg Ti Koze Vodou, Schiller Dominique Bélanger, nan pre sekrè, nan fè kola.
Jounal san kanpe, se san rete, nan tout objektivite.
Nou tounen ankò, ti koze sou vodou tounen ankò. Sa ke nou tap pale, se kòman pèp ayisyen ta sipoze pran responsablite l. Kòman w pran responsablite w? Mwen menm mwen fè anpil tan Etazini, kote map viv lan la, mwen gen timoun ke mwen leve nan peyi sa, mwen wè kòman sistèm nan aprann moun pran responsablite yo. Tout pwoblèm ki genyen anndan peyi sa son pwoblèm kote ke moun yo pa janm deside fè moun pran responsablite l. Si se zanmi entèl mwen ye, mwen mete l nan yon pozisyon ke li menm li pa menm ka jwe wòl ke yo ba li an vrèman. Ebyen, Ti Koze sou Vodou pral montre nou Se depi lekòl, depi nan timoun pou w aprann moun pran responsablite l. Pou ki rezon? 1 nan kay la, lè timoun nan ap leve, timoun nan gen chwa, li gen plizyè chwa. Li ka pa renmen sa, li ka renmen sa. Menm lè plizyè timoun ap leve, chak gen yon bagay yo renmen, E ou menm ou oblije asepte a tout sa yo menm yo ta ka renmen. E ou menm ou la sèlman pou gide yo nan sa ke yo renmen. Gen yon lòt bagay ankò se koze lekòl la, edikasyon an. Kòman yo fè l yo menm? Si tout fwa ke gen yon egzamen la, timoun nan pa bezwen konnen ke l pral pran poul sou entèl Paske chak moun depi nan timoun yo tou aprann ou pran responsablite a. Jan map diw, yo bay chak moun yon egzamen diferan. Sim gentan konnen ke map gen yon egzamen diferan, sa pral pèmèt ke mwen oblije etidye, mwen oblije pran responsablitem paske m gentan konnen m paka konte sou moun. Ebyen, men ki sa ki vin rive ankò. O nivo travay, lè ke w nan yon travay, tout moun pran responsablite yo, paske yo te kòmanse ap aprann nou l depi timoun. Ki responsablite yo, yo pèmèt ke w ka pran? Moun nan konnen ke si l nan djòb la la, li kite yon lòt moun, pa egzanp, li se yon sekirite, li kite yon lòt moun antre ke l te manman l, papa l, frè l, sè l, depi yo te gentan di l pa antre, li pa ka antre. Paske li konnen depi l kite moun sa antre, enbyen l ap pèdi djòb li an. Nou menm, nou pa fè sosyete pa nou an konsa. Nou plis fè sosyete an an ti zanmi. Ou pa kab fè peyi epi wap kreye yon sosyete an ti zanmi, a se zanmim, se kolòn ki bat, bagay sa yo li lè li tan pou n chanje mantalite sa yo. Pwoblèm pèp ayisyen son pwoblèm mantalite. Rezon son pwoblèm mantalite. Pou ki rezon ke si mwen menm mwen yon bizismann la, mwen vini avèk yon pwodui. Pwodui sa m vini avèl lan. Ou konnen ke pwodwi an bon. Ou menm ou ta sipoze kreye yon lòt pwodwi ki pi bon. La a kounye a la a, moun k ap konsome pwodwi sa yo pral vin reyalize se pwodwi ki pi bon an pou yo ta pran. Men nou menm nou pa fè l konsa. Nou prefere kraze moun sa ki parèt avèk pwodwi sa pou nou fèl santi kel pa moun paske se nou k te gentan la lòt moun paka parèt tou jan de bagay sa yo mwen panse ke li lè li tan pou nou kreye yon lòt sosyete ann chanje mantalite moun yo ann panse yon lòt jan kòman nou ka panse yon lòt jan. Pou nou panse yon lòt jan, li fasil. Pou nou refòme sosyete an, li fasil. Kòman l ye? Enben, jounen jodi a, nou ka pran tout sa k pa t bon yo, nou voye yo jete, epi nou adopte tout sa ki bon yo. Kisa ki bon? Nou te gentan gen yon pakèt bagay ki bon, paske zansèt nou yo te gentan kite yon pakèt bagay ki bon pou nou. Men dèske yo deranje nou, yo vin kolonize nou, sa vin pèmèt ke nou voye tout sa ki bon jete pou nou ranmase tout sa ki pa bon. Sosyete nou an li lè li tan pou l ta ka espire yon lòt fason. Tout goumen ou wè ki genyen anndan sosyete an, Li sòti konsa. W ap viv nan kay avèk fanmi w, depi nan kay la kòmanse gen yon batay. Batay pou lwa, batay paske se ou menm ki pi avanse ekonomikman. Tout kalite batay, poukisa paske yo pa fòme nou vre pou nou pran responsablite nou. Si tout, pa egzanp, e mwen k ap k ap mennen nan fanmi an, tout moun te pran responsablite yo, tout moun t ap pi voye m monte paske yo konnen ke mwen menm ki monte an, m ka rale tout lòt yo monte. Men se pa konsa sosyete a fè l pou nou. Sosyete a plis fè yon fason moun k ap monte an yo chèche pou yo tiye l, pou yo detui l. Se la a l pa bon an. M pral ba w egzanp ki trè klè. Mwen se mwen ki vwayaje nan fami a avan, on egzanp. Men m ap panse pou sa dèyè yo. Sa dèyè yo tèlman vin gen yon anbisyon. Kèt mesye gade misye gentan pati la avanm bay sa yo mwen renmen lanmò m wè pou li wi pandan ou menm ou pap panse de lanmò pou li wap panse pou w ta wè kòman wap goumen pou w antre yo lè yo tiye w kounya la yo tout vin nan plis mizè ke ou pa konnen sa li menm li vle pou ou ou ka panse mal pou yon moun pandan moun nan ap panse byen pou ou Ou pa ka kouri detui l san ke li menm li pa fè w anyen. Li lè li tan pou n chanje jan de mantalite sa yo. E li lè li tan pou n fè tout moun aprann pran responsablite yo, angajman yo pa rapò a peyi an. Gen yon lòt bagay ke mwen vle, ke m wè nan sosyete a, paske ti koze sou vodou, se sa yo l ap pote, limyè sa yo. Limyè jan sosyete a viv, jan sosyete a dechire, nou pap sèlman vin pale de lwa, paske se pa lwa sèlman ki fè sosyete a. Jounen jodi an, sosyete an gen yon lòt pwoblèm ladan l ke nou ta renmen rezoud. Ki sa l ye? Aprann respekte sa yon moun ye. Si ke moun nan li se yon prèt, Se sa l renmen, fò w asepte l e respekte l. Li s on pastè, fò w asepte l e respekte l. Li se ougan, fò w asepte l e respekte l. E m sonje lè m t ap grandi, lè m te timoun, sa te konn fèt anndan peyi a. Poukisa tout bagay sa yo pèdi jounen jodi a? Ou konn sa k fè l pèdi? Paske nou tout kanpe sou magouy, nou tout pa konn sa nap fè, nou tout sou vòlè. Se sa ki vin pèmèt ke moun vin pa ka fè oken moun konfyans ankò ke w te rele ougan, manbo, prèt, pastè, yo pa ka fè nou konfyans. Li lè li tan pou fè jèn kap vini yo gen konfyans nan nou. Menm nan politik lan tou, pa gen youn nan nou yo ka fè konfyans. Ou konnen si depi piti yo te fè nou fyè de nou, yo te fè nou aprann pran responsablite nou, lè nou monte sou yon pouvwa, se pa betiz sa yo nou tap regle. Nou tap fè bagay ki pi serye, rezon an, paske depi nan piti ou te gentan aprann pran responsablite ou. Peyi an te fòme w pou fyè de ou, pou konnen ke sa k ap vin dèyè yo, yo oblije viv byen. Men dèske jounen jodi a tout bagay kraze, nou sou vòlè, timoun nan depi lè l ap grandi, li tou gen tandans pran zam, paske l wè se nan vòlè a bagay la bon. Sa ke nou pa fè reyinyon antre nou, fè sosyete yo reyini, bon, vodou an ap bay tèl lekòl la. Poukisa nou pa ka fè sa a? Se paske yo pa aprann nou pran responsablite. Ebyen, ti koze sou vodou, te vini jodi an, pou l kite pèp ayisyen an konnen, Chire pit ki genyen ant relijyon a relijyon pap mennen nou oken kote. Chire pit ki genyen nan politik len ap choute sou lòt pap mennen nou oken kote. Paske paradi an se nou k pou bay tèt nou l. Pa kite moun mennen nou on kote k pap itil nou anyen. Se mwen k pou konprann ou, ou konprann mwen epi nou kreye paradi an. Tout moun ka viv alèz. Menm non kay ou ap viv a madanm ou. Ou ap viv a pitit ou. Si w vle ou ka kreye sa k rele paradi a anndan kay la. Rezon an, youn respekte lòt epi youn asepte a tandans sa lòt la vle a. Lè li tan pou chire pit sa, paske chire pit la sòti depi nan fwaye, depi nan kay la. Ou ka bay tèt ou pwòp paradi an, Ayiti cheri, pi bèl peyi pase ou nanpren. Jounen jodi an la, moun pa ka chante jan de bagay sa yo ankò. Moun pè peyi an mesye, moun pa ka vin fè biznis anndan peyi an. Ann fon lòt sosyete, ann kraze vye edikasyon, kolon an te pote ba nou an. An n fon sosyete, nou menm jounen jodi an, gen anpil sèvo m konnen anndan peyi sa a ki ka fè plis ke sa mesye. Nou ka kreye yon pakèt bagay ki pral pèmèt sa k ap vini yo viv pi byen. Se egoyis ki fè ke. nou pa panse a fè peyi sa mache pi byen pou sa k ap vini yo ka jwi bon bagay yo. Nou toujou panse ke si nou vòlè, nou menm aparan nou, n alèz, depi n ap pase sou gwo machin nou, nou pa bay oken moun regle anyen pou nou. Se paske nou mechan, nou egoyis. Men si nou t ap panse, nou te konn pran responsablite nou vre, nou di bon mesye an n fè peyi an jan nou dwe fè l, Tout moun tap vin viv alèz si koze sou vodou te vini jodi an pou l te fè ti pale sa avè nou pou nou pran yon konsyans pou nou aprann pran responsablite nou ti koze sou vodou renmen nou ayibobo pou nou.
Mèsi ti koze vodou gras a ou m konn valè ak kilti lakay pou tout kòmantè ak sijesyon ou ka tape nimewo telefòn sa 786 352 14.

Pòt lan ouvri byen laj, Ti Koze Vodou ap tann ou. Pa gen ipokrizi, se transparans ak pdg. Ti Koze Vodou an, Chilert Dominique Belanger. Nap rele anmwe bravo bla bla bla olye de.
Jounal san kanpe, se san rete nan tout objektivite.
Si pwovèb lan di a bon vin pran nan sèy, Jini Resto di li menm se bon sòs ki met lang deyò. Manje plis, peye mwens. Menm sa m pi renmen yo se manje kreyòl yo, pwason, lanbi, bouyon tèt kabrit, bouyon lanbi, humm, waww se koupe dwèt. Humm, sa ki te koupe dwèt dèyè, ban m ti pwason boukannen m ou pwason gotsèl mwen. Avèk yon salè zechalòt, ou menm ki ap moute desann ou pa gen tan, batèm, kominyon, maryaj elatriye, ou bezwen sèvis tretè, Anplis, se pa sèlman sèvis tretè yo bay, anndan Jeni Resto, gen patisri, gato, bonbon pou tout kalite kòmande, batèm, kominyon, maryaj, anivèsè, Jeni Resto, bon bagay! Jini resto bon bagay. Lèm fin manje nan jini resto m dijerel byen. Zafè magi anpil lwil lan jini resto pa konn sa. Jini resto m pèmèt ou manje yon pla pou pa mande yon lòt ankò. Kestyon fin manje bil sou lestomak ou an.

Se zanmi m li ye. Rete, se pa Jocelyn, sa gen fi la di m sa, Jocelyn, sa w genyen pitit, figi w pati, sa k ap pase w konsa, eksplike m non pitit. Madanm, ou konnen kò an pa bon, toupatou m pase se tansyon ateryèl, sik, anba kè fè mal, ren fè mal, vant fè mal, gen ki menm di m konsa, m soufri tout kalite maladi, maladi yo poko di m soufri an, konnen l. poko egziste. Se sak fè figi anpati kò an pa bon konsa non. Tande pale de poliklinik byenèt kominotè ki nan Pènye 48 lan oh oh. Poliklinik yo dwe chè madanm pa gen lajan ou konn kòman bagay yo ye. Li pa chè pitit, li gon spesyal lap bay la pandan 6 dènye mwa yo la yo a 100 goud wap konsilte wi pitit. Degaje'w pou'w ale! Pye kout pran devan.
Ki sòt de sèvis yo bay konsa anndan'l? Vaksinasyon, swivi prenatal, akouchman, swivi pedyatrik, swen biko-dantè, sonografi, konsiltasyon jeneral.